Si nou tap chèche e kote arestasyon m sòti, li pa sòti nan envitasyon pou m al nan Scoop FM. Se ta pa, se ta mal konprann e pwoblèm nan, se ta mal konprann sa k rive a pou nou ta panse ke yon senp envitasyon nan yon radyo Pòtoprens te kab abouti a arestasyon yon senatè an fonksyon. Mwen di l an fonksyon paske atik 95 konstitisyon an klè, ke apre piblikasyon ofisyèl rezilta yo, senatè yo imedyatman rantre an fonksyon paske eleksyon pa m nan te fèt an reta, pa t gen kesyon ou oblije prete sèman, pa t gen okenn kesyon konsa, kondisyon an klè sou sa, pou nèg yo rive pou yo atake e arete yon senatè an fonksyon, mandate pa yon pèp, san respè pou okenn lwa nan peyi a, ni okenn lwa entènasyonal, non, se pa envitasyon sa a ki fè ke sa k rive a rive. Fò m di nou. Piske nou konnen, fò m di nou verite. Mwen te okouran ke atak la ta pral fèt omwen 24 èdtan avan ke yo fè atak sou mwen. Senatè Hervé Fourcand, ke m voye yon chapo, yon gwo kout chapo pou li, se te youn nan ra nèg ki te omwen gen ladesans pou l rele m. Pou l fè m vin lakay li a 9, 10 è di swa. Pou l envite m pou m ret lakay li, pou m rete paske konplo a te jeneral. Se te mo senatè a, konplo a jeneral. Sa vle di se pa ènmi m sèlman ki t ap konplote, alye m t ap konplote paske tout sa moun yo t ap di ke yo pa kab kontwole, yo pa gen kontwòl mwen, yo pa kab. Dezyèmman. M ap voye yon salitasyon, m ap voye yon gwo kout chapo tou pou ansyen kòmandan lapolis la, Gédéon, ke yo fache ke m site non l, men lè yon nèg fè yon bagay mwen, mwen site non l. Se yon bagay serye l fè, malgre yo te ba l yon lòd ilegal, omwen l te avize m, men sa k pral fèt, e pa gen jan pou yo kanpe l. Paske ankò yon fwa, tout moun te nan yon konplo pou elimine m, e tout moun te dakò, ke se ènmi m, ke se alye m, swadizan alye m. Men, m pa t kab fè bak. Mwen te eksplike Senatè Hervé Fourcand e jodi a m ap eksplike nou. Mwen se yon Senatè yon peyi. Yon pèp vote m. Yon pèp ban m yon travay pou m al fè. Kòman pou w di m ke blan an deside avèk yon seri de nèg Pòtoprens ke m pa kab Senatè, m pa ka rantre nan palman e si m rantre, y ap rantre nan palman e y ap fizye, y ap tire. Sa yo te planifye se pou te gen echanj de tir pou moun te tonbe. Lè chèf polis la e moun li voye kote m nan fin ban m mesaj la, aprè m fin tande Senatè Hervé Fourcand, mwen deside ke p ap gen okenn konfwontasyon. M p ap kite sa rive, men tou m p ap kouri, m p ap kouri pou responsabilite m, m p ap kouri paske pèp mwen mandate m. E si tout tan m ap di pèp la fò l gen kouraj pou l avanse menm lè. Bagay yo difisil, mwen menm se pou m te bay egzanp nan ak tèt mwen. Se konsa, m pran tout mezi pou sekirite m yo ni ajan k t avè m yo ke m konnen k tèt cho yo pou m fè pou yo pa la. Se konsa w ap wè ke m voye Soboskè Sanon ki te avè m, m di l al achte yon telefòn pou mwen, m voye l achte yon telefòn yon kote m konnen l p ap jwenn, yon telefòn m konnen l p ap jwenn. E m pa janm bezwen piske m te gen nenpòt twa lòt telefòn. Mwen rele Lwijan Etyèn ki te avè m, mwen di l al chèche yon papye pou mwen. M voye l chèche yon papye yon kote m konnen l pa t ap janm jwenn papye a a tan. E lè m asire m ke m p ap gen okenn konfwontasyon, m p ap gen okenn nan nèg mwen yo ki la ak zam e m te mande tout moun kite zam, kite nèg ki te ame yo, m kite twa ladan yo m di yo ret la a, al bay sekirite nan yon kay kote pitit mwen te ye. Donk mwen pou kont mwen. Mwen pa t vrèman ak nèg ki ame, paske m te konn nan kisa m prale, e m pa t ap fè bak pou anyen, paske m gen yon responsablite yon pèp met sou do m, e m t ap respekte l jiskobou. Lè senatè Grandans lan rele m, li envite m avèk direktè radyo Gary Pierre Paul Charles, m te deja konnen se nan anbiskad m ap rantre. Yo panse m pa konnen, men m konnen. E si n ap gade, w ap wè ke Gary Pierre Paul Charles jwe im nasyonal la de fwa. L ap fè lè, l ap fè tan, pou polisye yo gen tan rive, pou tout sa, pou konplotè yo gen tan rive pou fè sa yo gen pou fè. M rete kalm, m pale. W ap wè ke 30 minit apre emisyon an, m di Gary fò m ale, li di m non poko ale, poko ale. Mwen konnen sa l ap fè a. M gade l, m konnen l konnen m konnen. Paske jan m gade l la e jan m pale avè l la, mwen ba l tout mesaj ke m te vle bay. E w ap wè lè m sòti, pou m evite ke okenn moun pa blese, se mwen pèsonèlman, se pa polisye ki vin arete m, se mwen pèsonèlman k mache sou kòmandan polis la e m di l, Kòmandan sa k pase, kòman bagay yo ye? E m ap di w tou, Menm polisye yo te voye fè sal fè a pat sou fèl. Polisye sa mkab di petèt li sove lavim. Paske li pranm, li ralem, li metem dèyè yon machin e se menm moman mtande bal ap tire. Tout kote. Yo aretem. Yo avili nonm. Yo di senatè Guy Philippe se pou dwòg y aretel. Anbasadè ameriken an, Peter Mullin, ekri yon lèt bay minis jistis ayisyèn nan ki di ke jistis amerikèn ap chèche Guy Philippe depi 2005 pou trafik dwòg. Lè m rive Etazini, mwen di ok nou pral nan jijman. Paske m konnen m pa nan trafik dwòg. Mwen di nou pral nan jijman. Lè nèg yo wè ke nou pral nan jijman vre, lè nèg yo wè yo pa gen anyen, paske Etazini lè w pral nan jijman, fòk nèg yo di w kisa yo repwoche w, ki prèv yo gen kont yo. Nèg yo parèt avèk yon fèy, yo di ke wi, le 13 ak le 17 janvye 2000, gen 2 bato ki kite Okap, Ayisyen ak 80 kilo kokayin, Epi kapitèn yo di, se kòmandan Guy Philippe yo te peye nan biwo l Okap ki pou te pèmèt yo kite pò Okap la 10 ak 12 janvye 2000. Nou pral nan jijman, se sa yo vini, se prèv sa yo gen kont mwen, se sou sa yo baze pou yo di Guy Philippe te nan trafik dwòg. Lè m rele avoka m, nou pale, m di oke. M rale paspò m ansyen paspò m mwen di l kòm nèg la di li te peye m le 10 janvye anvan l deplase ak le 12 janvye depi 3 janvye 2000 mwen etazini paske pitit fi m t ap fèt le 15 janvye epi a oken moman m pa t janm kòmandan polis okap. Okap pa t janm sou kontwòl mwen, se pa mwen ki te kòmandan Okap, m te ton direktè depatmantal chaje depatman Nò pou polis administrativ. Donk m pa t kòmandan Okap, Okap te kòmandan 1. Dezyèmman kòman w ap kab fè Etazini an menm tan pou m Ayiti? E twazyèmman, yo transfere m al kòm kòmandan Okap an fevriye 2000. M pa t janm kòmandan Okap an janvye 2000. Mwen pa t Okap an janvye 2000. Donk lè yo wè yo mele, de jou aprè, ou konnen s on konplo, avoka nan konplo kont mwen, pwòp avoka m, tout moun, de jou aprè yo vini ak on papye Sogebank. Yo di ok. Nou pa gen dosye drog sou ou. Sa map di w la, ou ka verifye li sou tout bagay sit ofisyèl yo k rele pce a. Yo di non se pa pou drog. Pwoblèm nou gen avè w se pou money laundry. Se lajan wap lave. Nou gen prèv ke w lave 3 milyon edmi. Lè m mande ki prèv yo genyen, yo vin ak on chèk. de 112 mil dola ameriken kòm yon prèv ke m gen 3 milyon edmi. 112 mil dola, yo di 3 milyon edmi. Epi yo di m, lè m mande kote yo jwenn bagay sa yo, se Sogebank Ayiti ki di ke m fè tout pil pakèt depo ant ane 2001 ak ane 2003. E poutan, 2001 ak 2003, kòmanse a a desanm 99 rive jiska 2003, de 2001 a 2003 ke yo di ansanm depo yo, gwo depo yo fèt, tout moun konnen m pa t ann Ayiti, e pa gen okenn jan m te kab fè depo nan Sogebank ant 2001 a 2003. Paske m te ann egzil. Yo bliye ke se an fevriye 2004 ke m rantre. M ap remèsye Sena de la Repiblik ki te pran yon gwo kokennchenn rezolisyon tou, fò m remèsye senatè yo, ki pou te denonse ilegalite zak ki fèt la. Chanm dè Depite te pran yon bèl rezolisyon le 13 janvye e malerezman gen depite k kenbe l malgre ke yo pran rezolisyon an, E rezolisyon an li menm li pa t janm kab akonpanye rezolisyon senatè yo. E m ta renmen konnen kòman e ki depite e poukisa depite sa yo kenbe rezolisyon sa a. De tout fason, pa gen jan m t ap sòti nan konplo sa a paske konplo a jan senatè a te di m nan, se yon konplo jeneral. Malgre ke m te anvi al nan jijman Ozetazini, pa t gen jan m te kab gen. Paske yo pa bezwen gen prèv Ozetazini ke w fè yon bagay ou an pa fè l pou yo kondane w. Il suffit ke yo pran 2 moun ki nan prizon ki vin di wi yo te ba w yon kòb, yo te met yon kòb sou kont ou, kòb sa se nan trafik li soti oubyen nan yon bagay ilegal, w ap pèdi nan prizon. Donk avoka yo, sou gwo presyon, deside siyen ak gouvènman an e yo di m siyen apre m a fè apèl. Mwen gen ennan pou m fè apèl. M di yo bon dakò nou mèt siyen, y ap ban m nevan, m ap fè setan e m ap fè apèl. Tout moun gen dwa apèl, sèl Guy Philippe, k anvan ennan an rive m fè apèl. Yo transfere m ankò e pou m al devan jij la. Jij la deside ke m pa gen dwa fè apèl. M al devan lakou dapèl li menm pou m di m pa konprann. Lakou dapèl pran desizyon l li di ou pa gen dwa fè apèl. Donk tout kote m fè, moun yo di Guy Philippe pa gen dwa fè apèl. Donk mwen menm kote m ye la m konsidere m kòm yon prizonye politik Etazini Damerik k ap pale de demokrasi tout tan. Yo kenbe m la a. San ke yo pa gen anyen kont mwen, yo kenbe m la ilegalman e yo kenbe yon senatè san respè pou konstitisyon peyi Dayiti, san respè pou dwa entènasyonal, san respè pou konvansyon Jenèv, san respè pou tout lòt sa k genyen nan kad sa yo. E sa k pi rèd, Lè senatè yo voye papye a epi nou montre jij la nou di l, donk èske w wè kòm prèv ke sa ki fèt la ilegal? Yo gen le toupè, figi yo di, yo deklare ke se pat ekstradisyon, se kidnape yo kidnape m an Ayiti. Bon, non, yo kidnape m, se sa yo di. Lèm rive pou m montre epi nap montre ko tout bagay ki pase la se pa vre se pa kidnaping men sa Camille Edouard di men yo di non se nan èpòt Miami on ajan k rele Amos Rojas arete m donk mwen menm nou tande tout sak te pase devan Scoop FM nan ofisyèlman Ozetazini yo menm se Miami arete m e se sak fèm nan prizon jodia. soti nan envitasyon pou m al nan Scoop FM. Se ta pa, se ta mal konprann e pwoblèm lan, se ta mal konprann sa k rive a pou n ta panse ke on senp envitasyon nan yon radyo Pòtoprens te kab abouti a arestasyon on senatè an fonksyon. Mwen di an fonksyon paske atik 95 konstitisyon an klè, ke apre piblikasyon ofisyèl rezilta yo, senatè yo imedyatman rantre an fonksyon paske eleksyon pa m nan te fèt an reta, pa t gen kesyon ou oblije prete sèman, pa t gen okenn kesyon konsa, kondisyon an klè sou sa, pou nèg yo rive pou yo atake e arete yon senatè an fonksyon, mandate pa yon pèp, san respè pou okenn lwa nan peyi a, ni okenn lwa entènasyonal, non, se pa envitasyon sa a ki fè ke sa k rive a rive. Fò m di nou, Pwiske nou konnen, fò m di nou verite. Mwen te okouran ke atak la ta pral fèt omwen 24 èdtan avan ke yo fè atak sou mwen. Senatè Hervé Fourcand, ke m voye yon chapo, yon gwo kout chapo pou li, se te youn nan ra nèg ki te omwen gen ladesans pou l rele m. Pou l fè m vin lakay li a nèf dizè diswa. Pou l envite m pou m ret lakay li pou m rete paske konplo a te jeneral. Se te mo senatè a, konplo a jeneral. Sa vle di se pa ènmi m sèlman ki t ap konplote, alye m t ap konplote paske tout sa moun yo t ap di ke yo pa kab kontwole, yo pa gen kontwòl mwen, yo pa kab. Dezyèmman. M ap voye yon salitasyon, m ap voye yon gwo kout chapo tou pou ansyen kòmandan lapolis la, Gédéon, ke yo fache ke m site non l, men lè yon nèg fè yon bagay mwen, mwen site non l. Se yon bagay serye l fè, malgre yo te ba l yon lòd ilegal, omwen l te avize m, men sa k pral fèt, e pa gen jan pou yo kanpe l. Paske ankò yon fwa, tout moun te nan yon konplo pou elimine m, e tout moun te dakò, ke se ènmi m, ke se alye m, swadizan alye m, Men, m pa t kab fè bak. Mwen te eksplike Senatè Hervé Fourcand e jodi a m ap eksplike nou. Mwen se yon Senatè yon peyi. Yon pèp vote m. Yon pèp ban m yon travay pou m al fè. Kòman pou di m ke blan an deside avèk yon seri de nèg Pòtoprens ke m pa kab Senatè, m pa ka rantre nan Palman e si m rantre, y ap rantre nan Palman an, y ap fizye, y ap tire. Sa yo te planifye se pou te gen echanj de tir pou moun te tonbe. Lè chèf polis la e moun li voye kote m nan fin ban m mesaj la, aprè m fin tande Senatè Hervé Fourcand, mwen deside ke p ap gen okenn konfwontasyon. M p ap kite sa rive, men tou m p ap kouri. M p ap kouri pou responsabilite m, m p ap kouri paske pèp mwen mandate m. E si tout tan m ap di pèp la fò l gen kouraj pou l avanse menm lè Bagay yo difisil, mwen menm se pou m te bay egzanp nan ak tèt mwen. Se konsa, m pran tout mezi pou sekirite m yo ni ajan k t avè m yo ke m konnen k tèt cho yo pou m fè pou yo pa la. Se konsa w ap wè ke m voye Soboskè Sanon ki te avè m, m di l al achte yon telefòn pou mwen, m voye l achte yon telefòn yon kote m konnen l p ap jwenn, yon telefòn m konnen l p ap jwenn. E m pa menm bezwen piske m te gen nenpòt twa lòt telefòn. Mwen rele Lwijan Etyèn ki te avè m, mwen di l al chèche yon papye pou mwen. M voye l chèche yon papye yon kote m konnen l pa t ap janm jwenn papye a a tan. E lè m asire m ke m p ap gen okenn konfwontasyon, m p ap gen okenn nan nèg mwen yo ki la ak zam, e m te mande tout moun kite zam, kite nèg ki te ame yo, m kite twa ladan yo m di yo ret la a, al bay sekirite nan yon kay kote pitit mwen te ye. Donk mwen pou kont mwen. Mwen pa t vrèman ak nèg ki ame paske m te konn nan kisa m prale e m pa t ap fè bak pou anyen paske m gen yon responsablite yon pèp met sou do m e m t ap respekte l jiskobou. Lè senatè Grandans lan rele m li envite m avèk direktè radyo Gary Pierre Paul Charles, m te deja konnen se nan anbiskad m ap rantre. Yo panse m pa konnen, men m konnen. E si n ap gade, w ap wè ke Gary Pierre Paul Charles jwe im nasyonal la de fwa. L ap fè lè, l ap fè tan, pou polisye yo gentan rive, pou tout sa, pou konplotè yo gentan rive pou fè sa yo gen pou fè. M rete kalm, m pale. W ap wè ke 30 minit apre emisyon an, m di Gary fò m ale, li di m non poko ale, poko ale. Mwen konnen sa l ap fè a. M gade l, m konnen l konnen m konnen. Paske jan m gade l la e jan m pale avè l la, mwen ba l tout mesaj ke m te vle bay. E w ap wè lè m sòti, pou m evite ke okenn moun pa blese, se mwen pèsonèlman, se pa polisye k vin arete m, se mwen pèsonèlman k mache sou kòmandan polis la e m di l, Kòmandan sa k pase, kòman bagay yo ye? E m ap di w tou, Menm polisye yo te voye fè sal fè a pat sou fèl. Polisye sa m kab di petèt li sove lavi m. Paske li pran m, li rale m, li mete m dèyè yon machin e se menm moman m tande bal ap tire. Tout kote. Yo arete m. Yo avili non m. Yo di Senatè Guy Philippe se pou dwòg y arete l. Anbasadè ameriken an, Peter Mullin, ekri yon lèt bay minis jistis ayisyèn nan ki di ke jistis amerikèn ap chèche Guy Philippe depi 2005 pou trafik dwòg. Lè m rive Etazini, mwen di ok nou pral nan jijman. Paske m konnen m pa nan trafik dwòg. Mwen di nou pral nan jijman. Lè nèg yo wè ke nou pral nan jijman vre, lè nèg yo wè yo pa gen anyen, paske Etazini lè w pral nan jijman, fòk nèg yo di w kisa yo repwoche w, ki prèv yo gen kont yo. Nèg yo parèt avèk yon fèy, yo di ke wi, le 13 ak le 17 janvye 2000, gen 2 bato ki kite Okap, Ayisyen ak 80 kilo kokayin, Epi kapitèn yo di, se kòmandan Guy Philippe yo te peye nan biwo l Okap ki pou te pèmèt yo kite pò Okap la 10 ak 12 janvye 2000. Nou pral nan jijman, se sa yo vini, se prèv sa yo gen kont mwen, se sou sa yo baze pou yo di Guy Philippe te nan trafik dwòg. Lè m rele avoka m, nou pale, m di ok, M rale paspò m, ansyen paspò m, mwen di l, kòm nèg la di li te peye m le 10 janvye, anvan l deplase ak le 12 janvye, depi 3 janvye 2000 mwen Etazini, paske pitit fi m t ap fèt le 15 janvye, epi a oken moman m pa t janm kòmandan polis Okap. Okap pa t janm sou kontwòl mwen, se pa mwen ki te kòmandan Okap, mwen te ton direktè depatmantal chaje depatman Nò pou polis administrativ. Donk mwen pa t kòmandan Okap, Okap te kòmandan. 1. Dezyèmman kòman w ap kab fè Etazini an menm tan pou m Ayiti? E twazyèmman, yo transfere m al kòm kòmandan Okap an fevriye 2000. M pa t janm kòmandan Okap an janvye 2000. Mwen pa t Okap an janvye 2000. Donk lè yo wè yo mele, de jou aprè, ou konnen s on konplo, avoka nan konplo kont mwen, pwòp avoka m, tout moun, de jou aprè yo vini ak on papye Sogebank. Yo di ok. Nou pa gen dosye drog sou ou. Sa map di w la, ou ka verifye li sou tout bagay sit ofisyèl yo k rele pce a. Yo di non se pa pou drog. Pwoblèm nou gen avè w se pou money laundry. Se lajan wap lave. Nou gen prèv ke w lave 3 milyon edmi. Lè m mande ki prèv yo genyen, yo vin ak on chèk. de 112 mil dola ameriken kòm yon prèv ke m gen 3 milyon edmi. 112 mil dola, yo di 3 milyon edmi. Epi yo di m, lè m mande kote yo jwenn bagay sa yo, se Sogebank Ayiti ki di ke m fè tout pil pakèt depo ant ane 2001 ak ane 2003. E poutan, 2001 ak 2003, kòmanse a desanm 99 rive jiska 2003, de 2001 a 2003 ke yo di ansanm depo yo, gwo depo yo fèt, tout moun konnen m pa t ann Ayiti, e pa gen okenn jan m te kab fè depo nan Sogebank ant 2001 a 2003. Paske m te ann egzil. Yo bliye ke se an fevriye 2004 ke m rantre. M ap remèsye Sena de la Repiblik ki te pran yon gwo kokennchenn rezolisyon tou, fò m remèsye senatè yo, ki pou te denonse ilegalite zak ki fèt la. Chanm dè Depite te pran yon bèl rezolisyon le 13 janvye e malerezman gen depite k kenbe l malgre ke yo pran rezolisyon an, E rezolisyon an li menm li pa t janm kab akonpanye rezolisyon senatè yo. E m ta renmen konnen kòman e ki depite e poukisa depite sa yo kenbe rezolisyon sa. De tout fason, pa gen jan m t ap sòti nan konplo sa paske konplo a jan senatè a te di m nan, s on konplo jeneral. Malgre ke m te anvi al nan jijman Ozetazini, pa t gen jan m te kab genyen. Paske yo pa bezwen gen prèv Ozetazini ke w fè yon bagay ou an pa fè l pou yo kondane w. Il sifi ke yo pran de moun ki nan prizon ki vin di wi, yo te ba w yon kòb, yo te met yon kòb sou kont ou, kòb sa se nan trafik li soti oubyen nan yon bagay ilegal, w ap pèdi nan prizon. Donk avoka yo, sou gwo presyon, deside siyen ak gouvènman an e yo di m siyen apre m a fè apèl. Mwen gen ennan pou m fè apèl. M di yo bon dakò nou mèt siyen, y ap ban m nevan, m ap fè setan e m ap fè apèl. Tout moun gen dwa apèl, sèl Guy Philippe, k anvan ennan an rive m fè apèl. Yo transfere m ankò e pou m al devan jij la. Jij la deside ke m pa gen dwa fè apèl. M al devan lakou dapèl li menm pou m di m pa konprann. Lakou dapèl pran desizyon l li di ou pa gen dwa fè apèl. Donk tout kote m fè, moun yo di Guy Philippe pa gen dwa fè apèl. Donk mwen menm kote m ye la m konsidere m kòm yon prizonye politik Etazini Damerik k ap pale de demokrasi tout tan. Yo kenbe m la a. San ke yo pa gen anyen kont mwen, yo kenbe m la ilegalman e yo kenbe yon senatè san respè pou konstitisyon peyi Dayiti, san respè pou dwa entènasyonal, san respè pou konvansyon Jenèv, san respè pou tout lòt sa k genyen nan kad sa yo. E sa k pi rèd, Lè senatè yo voye papye a epi nou montre jij la nou di l, donk èske w wè kòm prèv ke sa ki fèt la ilegal? Yo gen le toupè, figi yo di, yo deklare ke se pat ekstradisyon, se kidnape yo kidnape m an Ayiti. Bon, non, yo kidnape m, se sa yo di. Lè m rive pou m montre, epi n ap montre ke tout bagay ki pase nan Ayiti se pa vre, se pa kidnaping, men sa Camille Edouard di, men yo di non, se nan èpòt Miami, yon ajan ki rele Amos Rojas arete m. Donk mwen menm, nou tande tout sa ki te pase devan Scoop FM nan, ofisyèlman Ozetazini, yo menm, se Miami arete m, e se sa ki fè m nan prizon jodi a.